Bon wè ki etal vini menn menn menn gwo pil tè sa wè nan mitan lari a se bandi yo vin avèk traktè yo yo fè yon gwo tou egzakteman sou teren foutbòl nou an ou konprann men ou wè jan kay sa yo kraze ou sonje Lewa boulanje Lewa kote Lewa te ye a aa kay tèt chaje tèt chaje tèt chaje men wi makajou. Dayè depi depim diw wi makajou ou gentan wèl pase ou wè madan kolo banm fò ti agrandil pou ou. Wè men madan kolo sa wè blan lan. M sonje ansyen famasi chevalier se li kap pou dam sou gran ri kounya la sou gran ri m ye kounya la nan famasi chevalier la. Se kote teleko te ye a li kraze nèt ou konprann, mache a wè pil machin nan la, si m avanse lòt bò kòm m pap ka avanse se kwabosal ki monte bò isit anfas teleko paske moun paka al nan mache a donk bandi ap tire machann yo vin vann nan lòt bò isit ankò ah tèt chaje nèt tèt chaje wala sa se ansyen magazen chal fekyè wè eta lari a. Tout lari a e pye bwa, se bagay ki leve ladan nou konprann, e tèt chaje, e nou nan kafou ri pave kounya la, ant ri pave e ri di sant ou konprann, ayayay bagay tèt chaje, tèt chaje, tèt chaje, peyi a fini, fini, fini. Depi yon pakèt moun rantre la radyo ap bay manti bon ayiti pral grenn pwisans ay tèt chaje tèt chaje nou nan kafou ri pave la ant ri pave ri disan moun ansyen ayisyen yo ki sonje lè zòn sa yo te bèl se te zòn la boujwazi ayayay lèm rive anba map fè foto wè gad eta ri pave yo wè ri pave wè jan lari a blanch gen yon grenn moun ki ladann anwo nèt se kapitòl.

Lidè CEJA wè Lidè mirak anba Ay bank nasyonal wap gade la ou konprann Ay tèt chaje m tèt mirak sa tèt chaje peyi a kraze kraze kraze kraze Ay Ay tèt chaje Anyn men fatra yo ou wè toujou la toujou devan devan devan bibliyotèk nasyonal Ay bibliyotèk nasyonal kote elèv yo konn al pran liv pou yo li m pral avanse nan kafou. Pou m antre la rue pave la lè m rive m a montre nou bagay tèt chaje tèt chaje tèt chaje tout peyi a nèt se konsa tèt chaje la a se Saint Louis de Gonzague Saint Louis de Gonzague e ou wè jan la rue a ye ou konprann Saint Louis de Gonzague la a se bibliothèque nationale ou konprann se la elèv yo te konn vin chache liv pou yo li. Men kòman nou pral pran kafou Ripavye a kounye a. Anyway, men eta peyi a. Bagay tèt chaje nèt wi. E se tout kò peyi a ki nan eta sa a. La nou nan Rue de l'Enterrement. Rue de l'Enterrement e Rue Pavée. Ant Rue de l'Enterrement e Rue Pavée, nan tout lari a, dife, fatra. Ou wè, ou wè, ou wè bagay yo, ou wè. Ou wè, se peyi a.

Tèt chaje nèt nèt nèt. La ou mwen ou pase la ou monte la. Ou vire a goch la la ou ale Capitol. La nou nan kafou antan ri pave e ri Montalè. Ant ri pave e ri Montalè. Si ou vire la a dwa a goch la la ou pale palè nasyonal. Ou vire a dwat la ou ap monte pòs machan. Ou wè? Men eta nou peyi. Epi lari a prèske vid. La a, se lè ou monte nan ri pave, ou ka vire sou dwat pou w monte Lalin, oubyen ou vire agoch pou ale Kapitòl. Donk, tout la a nèt, sa se yon premye lè fatra toujou. Tout peyi nèt antrave avèk fatra.